Bonjou bonso a tout moun e byenvini nan nouvo titoryèl sa Pa bliye non pa mse Gregory Sou pa vle fè twòp efò ou kapab just rele m Frè Greg Depi w rele m konsa mwen map reponn Jan ou kapab gade l nan minyati ansanm avèk tit videyo an Nou vin moutre ou jodi an nou pote yon gwo bout tonton titoryèl, yon gwo bout tonton emisyon pou ou, nou vin moutre ou kijan ou kapab mete, ou kapab prepare dizon yon minyati pou mete nan videyo youtube ou an, oubyen nan videyo facebook ou an, whatever. Donk li osi, osi, osi fasil. Men jan m toujou di l lan, tout sa w pa konnen li toujou pi gran pa. Se ou, tou senpleman, pou kapab mete, pou kapab prepare yon minyati ou byen yon foto, pa bliye janm te bay definisyon an, ki sa ki yon minyati, yon minyati se son pou yon foto, imaj ou wè avan menm ou klike sou videyo an. Imaj ou wè avan menm ou klike sou videyo an. Sa vle di se li menm an swa ki fè bote videyo an avan menm ou gade videyo an. Donk m bal moutre nou kijan pou kapab repare sa. Avan m ale pi lwen banm poze yon ti kesyon, eske ou mete yon like nan video a? Eske ou abone ansanm avèk chanèl la deja? Abone ansanm avèk chanèl la paske nap pote anpil bon bagay pou ou, anpil bèl bagay, bèl aplikasyon pou mete sou telefòn ou, kijan pou prepare chanèl ou, kijan pou moutre chanèl ou. Pa bliye si w ta renmen gade plis videyo konsènan de YouTube, konsènan de miniature, wap klike sou foto m nan, wap klike sou non m anba videyo an, imedyatman w klike sou non m wap wè playlist videyo m yo, oubyen wap klike anwo, wap klike anwo a dwat, epi wap wè playlist videyo m yo. Klike sou non m pou w ka wè yo pi byen. Ok, ann antre nan videyo a. Donk tou senpleman pou w kapab prepare yon miniature. Ou prale tou senpleman sou Play Store. Ou prale sou Play Store. Lè w rive sou Play Store, ou prale nan bar de rechèch Play Store an. Wap klike Pix Lab. Wap klike Pix Lab. Vwala, Pix Lab men l tou parèt. Wap klike sou li paske mwen deja genyen l tou. Ok, kòm mwen deja genyen, lwa pwofam nan make ouvrir oubyen dezenstale. Men m pap dezenstale l paske se avè l m travay, wap jès klike sou ouvrir. Vwala, an nou tann li ouvri. Vwala, kounya pandan w klike sou ouvrir lan, ou wè jan entèfas lan parèt. Donk sa se nan entèfas lan. Ou kapab travay ok ou kapab travay vwala sa se tout koulè ke ou kapab sèvi ou kapab fonksyone eksetera tankou pa egzanp si ou pa vle koulè vè sa ou ka just mete blan lè le blan parèt ou klike sou sa sa parèt eksetera. Si w pa vle sa tou, èske w wè ti siy la, ou ka klike sou ti siy plis la pou w ka ale sou galeri, si w pa vle youn nan koulè ki la yo, ou ka ale sou galri ok, annou tann yon ti tan silvouplè, tann yon ti tan fòk ti jan pase ok pou mwen, ok, galri toujou galri. Se peyi solèy. Ti to silvouplè. Vwala. Ok. Tan kou pa egzanp ou pa ta vle koulè sa. Ou ta vle yon lòt koulè. Ou ta vle yon lòt koulè. Ok. An nou pran tan kou pa egzanp ou ta vle koulè ble sa. An nou pran. Ou ta vle koulè ble sa. Wap just klike sou li. Wap klike sou li epi si pat ou bezwen an wap just fèl pi ti pi piti jis pou kapab jwenn sa w bezwen vwala men li ou konn wap ouvè l. Kòm se pati sa ou gen bezwen an swa, w ap ouvè l epi. Vwala, w ap ouvè l. Vwala, w ap ouvè l. Mèsi Senyè.
Vwala, w ap ouvè l. Vwala, w ap ouvè l. Mèsi Jezi. Men pa kont, ou prale nan 3 ti ba ki anlè la, anwo adwat. W ap klike sou 3 ti ba. Ou prale nan Tay dimaj. Ou prale nan custom nan, custom nan epi ti flèch ou wè an wap klikel epi ou prale nan youtube thumbnail youtube thumbnail lan se li menm ki tay lan ki tay youtube lan ki tay minyati youtube lan se 1280 720 wap klike sou li vwala epi ou wè jan tay lan tou parèt ok konnya pou kapab ekri sou li ou prale sou menm ti plis lan wap klike sou teks. Vwala, wè tèks la tou parèt. Epi kounye a pou w kapab ekri pi byen, w ap jòs e fè de klik sou li. Vwala, tèks la tou parèt. Kote pou ekri a epi w ap klike sou kote ki gen ti poubèl la. Ok. Pa egzanp, w ap klike fasil. Ok. Ou klike fasil, ou fè ok. Epi... Ou kapab ouvèl tou. Ok. Kounye wap ale nan A sa ki anba a. Wap pase A, wap pase A. Sa se kote pou bal tay. Ou ka ouvèl. Ou ka bal tay pa egzanp. Epi ou ka bal koulè la. Pa egzanp nan bal jòn. Epi. Sa se kote ou ka bal koub etc. Sa se polis. Ou ka chanje gosye fay de polis etc. Epi sa se stil. Ou ka mete lan gra, an itali, kouye, tout sa. Epi sa se kote ou ka bal linye. Sa bal depan sou api kranpe l bagay. Epi sa li yo se Create, Home, Home Intern, Inbox, Emboss etc. Donk ki sa yo se toujou menm koulè. Menm koulè lan yo ye. Vwala. Vwala. Se toujou menm koulè lan. Ay kote ou ka agrandi pou yo mete yo etc. Sa se kote yo ka yon ti jan balon koulè. Yon bal, yon yon yon tay tèt chaje. Vwala. Ou. Bon m pa vle pou video an twò long, m panse m moutre nou tout sa ki esansyèl yo, bon m ale nan foto. Konn a pou met yon foto mezanmi pa bliye fòk ou koupe foto an, fòk ou retire fon an nan foto an. Donk pa bliye, m te deja retire fon nan foto an deja, m te deja retire fon nan foto an deja. M panse pou w kapab jwenn video, aplikasyon pou retire fon nan video an, wap gen bezwen pou ale. Vwala mte deja etire fon nan foto sa deja. Wap gen bezwen pou w klike nan menm videyo m yo epi w prale anba a wap tou wè kijan ke w kapab klike pou ki aplikasyon wap gen bezwen pou kapab retire fon nan videyo a. Ok kounye a pou w trase bòdi lan ou ka pa renmen bòdi lan kounye a pou w mete koulè nan bòdi lan pa egzanp vwala. Vwala eske nou pa wè koulè gentan mouke vwala epi konnya se kote pou agrandi koulè lan kon egzanp map pran ansanm avèk nou mouke map moutre nou se youn nan rezon m travay li nenpòt kijan jis lè nap fè pa nou an nou pa bezwen fèl menm jan a pam nan nou konnen se de se bann atis nou ye vwala tankou pa egzanp m fin mete nwa wè m fè nwa deplase m fèl deplase ou metel kote ou vle. Epi on blan ankò sa se menm bagay la vwala vwala sa se bòdye li regle donk m pa vle pou videyo an twò long se la mwen mete yon fen nan videyo a si w te renmen ide a tanpri silvouplè bay videyo a yon like epi pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la pataje l tout kote pou kapab ankouraje travay ki nou ap fè an rete lakay ou pandan moman konfinman lave men w pran mèd de distans yo ke Bondye kapab beni w tchaw.